Menm jan nan tout peyi, kote ki pa gen aksè ak lasante, kote ki pa gen aksè ak edikasyon, kote ki pa gen aksè ak lamanjay, spò ak lwazi, Se de bagay ki vrèman trè lwen pou li vin priyorite nasyonal yon pèp, menm jan sa n ap sibi ann Ayiti. Yon kote ki pa gen enfrastrikti, nou pa ka atann yon devlopman nan aktivite espòtif. E, pa bliye, menm kan pa gen aksè sa yo, men gen de espò ki pa janm pèdi, menm lè yo pratike konsa konsa. Jodi a, avèk jounalis espòtif Kimberly Pierre, Nou pral gade ki wòl spò kapab jwe nan devlopman dirab an Ayiti. E se sou mo sa yo, nou di bonjou si se nan maten w ap swiv emisyon sa a, e bonswa si se nan aswè. Pa bliye moun ki avè w la se Jason Denison Adolphe. E slogan nou se, Une émission conçue par des jeunes, pou lemerjans dè jèn. Jan nou te anonso li an, jodi an nou prezan ansanm avèk jounalis espòtif Kimberly Pierre. Nou konnen jounalis espòtif Kimberly Pierre Se yon jounalis ki gen yon bèl karyè nan metye a. E se pou sa nou menm, ekip Vous avez la parole, nou chwazi l pou n pale de sijè sa avè l, ki wòl espò kapab jwe nan devlopman dirab ann Ayiti? E se sou mo sa, n ap di jounalis espòtif Kimberly Pierre byenvini nan emisyon Vous avez la parole. Bonjou Denison e bonjou tout moun. Se yon onè, yon opòtinite pou m kapab prezan avèk nou jodi a nan emisyon sa a. M panse ke tip demisyon sa yo se de emisyon a karaktè e konstriktiv nan objektif pou nou pèmèt ke nou gen yon lòt sosyete, yon sosyete dirab, yon sosyete kote ke jèn nan li menm se pa obsesyon kite peyi an ki pou fè l vin yon lòt bagay. Mwen kwè ke emisyon sa yo se de emisyon ki ap pèmèt de pèsonalite etatik. de pèsonalite ki responsab, ki gen de wòl de responsabilite e nan peyi a pou pèmèt ke sosyete a li menm li kapab fonksyone yon lòt fason. E m panse emisyon sa yo, otan ke yo kapab bèl, men su le plan de lavni, yo kapab gen yon enpòtans kapital lè moun ki nan pòs de desizyon yo kapab gade yo, epi pou yo kapab aji.
Kimberly Pierre, Avan ke nou pral antre nan manman koze an kote ke nou pral pale ki wòl espò kapab jwenn nan devlopman dirab an Ayiti, m ta renmen an kèlke mo ou prezante kiyès ki Kimberly Pierre lan pou moun k ap gade yo. Bon, Kimberly Pierre se. Global, nou se nèg legal, dòt ki n pa janm kache di sa. E nan ane 2005, mwen moute Petyonvil, dòt de 2005 a nos jou, e se Petyonvil mwen ye. Men m pa janm bliye kote m sòti ki se Legal. Dayè se la mwen te fè etid primè mwen de 99 a 2005, lekòl Libèl de Legal. E nan zafè laprès, mwen ap pran ti raje nan laprès. Mwen pratikman lese tan. Paske nòmalman, premye zam mwen se te nan Televizyon Sinyal avèk Joe Rivard e Joas Cyprien nan yon emisyon ki rele Boxe Gratis. E palasuit, mwen te fè yon pasaj nan Radyo Televizyon Pasifik. Dayè, pasaj sa a. Si pa sa misye pral pratiquement leve vinn e vivan tout moun, vinn di bon ti gason sa li menm lap fè yon lot bagay men lap jwe Lexola Suite ke li fè pratiquement 5 ans et demi e Kounye la map fè zam mwen nan Radio Ibo 98.5 donk lè w di Ibo se kanmenm Jean Pierre, se kanmenm Ralph, se kanmenm Frè Dandou, Frè Brettou, Roody, Pepe. Se yon ansanm li ye, donk se yon onè pou m kapab fè pati de ekip solid sa a, yon ekip ki ap frape depi pratikman 23 zan. Donk, kòm jèn ki vin rantre anndan ekip sa a. Donk, an gwo, se sa ki Kimberly an, soti nan Sinyal, pase nan Pasifik, e dezòmè n ap evre nan Radyo Ibo, menm lè nou genyen aktivite pèsonèl nou, ki se stidyo nou ke nou te inogire le 15 desanm. 2020 a l'occasion de 27 ème anniversaire mwen. Donk an gwo se sa. Ok, e Kimberly Pierre, kòman ou wè koze espò an Ayiti?
Kòman mwen wè koze espò an Ayiti? Bon premye bagay m'ap di, mwen kwè ke tout peyi dan le mond, nòmalman spò se yon faktè de devlopman. E gen de peyi ki sèvi avèk spò pou yo kapab fè kapital politik. Ann pran pa egzanp l'Almay. Nan ane 30 yo avèk Adolf Hitler ki pran pouvwa an 1930, Adolf Hitler te sèvi avèk spò pou l te kapab fè kapital politik li. Je Olenpik 1936 ki fèt an Almay, match Melling an 36 ki bat The Black Bomber Joe Louis, lè w pran Etazini avèk Franklin Delano Roosevelt ki pran pouvwa an 33 epi te gen Jesse Owens, lè w pran Benito Mussolini ki li menm pran pouvwa nan debi ane 20 yo. te genyen koup du mond 34 avèk Victorio Pozzo kòm antrenè, nèg yo jwe yon wòl enòm pou Itali kapab pran koup du mond sa yo. Lè w pran menm Benito Mussolini sa te jwe avèk tou yon kanera. Sa vle di leta gen yon wòl enpòtan nan spò. Mentnan lè m pran Lalmay, m pran m pran tan dòt lòt peyi ki yo menm sèvi avèk spò pou yo kapab fè kapital politik yo, yo te fè envestisman. Yo te enjekte lajan, yo te sipòte, yo te met mwayen adisyonèl pou pèmèt ke federasyon an kesyon li menm li kapab sibsiste. Epi te gen estrikti, te gen enfrastrikti espòtiv pou pèmèt ke atlèt ki yo menm vle pratike disiplin espòtiv ki nan lide yo pou pa gen oken pwoblèm, oken difikilte pou yo kapab fè l. Mentnan, Lè m fè paralèl entènasyonal sa a, bò lakay pa nou, bò lakay pa nou se pratikman diferan. Jodi an la a, e an tèm de lwa sou spò kòman sa ye, sè le neyan. Jodi an la a, kòman ou kapab pale de spò epi se mwen den pousan bidjè nasyonal lan ke leta li menm li mete lòk nan enplikasyon leta, enplikasyon sektè prive, se de gran enplikasyon ki kapab pèmèt ke spò li menm li pa mouri nan yon peyi. Swit a sa w di an, èske spò pa bon isit? Èske li benefik oubyen li defisi pou peyi an? Li benefik, li benefik paske jodi an la, Gen des equations ke ni mwen menm ni ou menm nou pa kapab nou pa kapab devlope e tankou yon jèn pa egzanp ki wè Messi kap jwe foutbòl ki deside fè yon karyè nan foutbòl ki wè Cristiano Ronaldo ap jwe foutbòl ki deside fè yon karyè pou foutbòl m pa al gade benefis sou le plan ekonomik m al gade benefis sou le plan sosyete. Jèn sa li menm ki gen 7 8 an ki adule Messi pa rapò avèk sa lap fè ki adule Cristiano Ronaldo ki adule Neymar pa rapò a sa wap fè ebyen jèn sa li menm tal jwe foutbòl li te gen dwa e pral nan delegan jivenil ebyen èske sou baz sa ou ou pa dwe di se yon avantaj li ye lè jèn nan li menm li deside al jwe foutbòl. Si l pa t deside al jwe foutbòl, gon pakèt bagay li te kapab fè nan sans negatif. Li te kapab pran zam, li te kapab al fè kidnaping, tout sa. Mentnan, mwen kwè ke gen de fason ou kapab wè l. Ou kapab wè l atravè lespò, gen yon seri de jèn ki yo menm pratike disiplin espòtif ki nan lide yo, nan objektif pou yo tiye strès, nan objektif pou yo kapab fè yon karyè. Epi de, spò bon pou moun. Sa vle di lè w fè spò, pe enpòt e se foutbòl oubyen se kou w ap kouri, se atletism, li bon pou sante w. Mentnan sou le plan ekonomik, e jodi an la èske yon atlèt, yon spòtif kapab di l ap viv de foutbòl, l ap viv de baskèt e oubyen l ap viv de tenis? Mwen kwè se non. Paske nòmalman jodi an la, gen yon prekarite ekonomik nan spò a kote ke atlèt nou yo pa kapab viv desamman de spò lan. Alòske nan lòt peyi, spò se yon metye, alòske jodi an la, spò se yon sasèrdòs, spò se yon bagay benevola kote ke nou pa pwofite o maksimòm pou nou sòti. 2 sitiyasyon prekarite a pratike divlin spòtif sa ki se foutbòl ki kapab met anpil lajan nan pòch nou jodi an la ou pa kapab di gen yon foutbolè ki ap viv nan liks alòske spò menm jan avèk doktè menm jan avèk enjenyè se de pwofesyon yo. Dezyèm bagay Lè ou ou gen yon peyi, ou gen spò ladan l, ou gen 2 anbasadè. Sa ekstrèmman enpòtan. Ou gen 2 anbasadè. M pral ba w egzanp byen senp. Lè w pran Bruce Goubilor ki se ansyen gòlkipè Liverpool ki pran Lig dè Chanpyon an 80. Nan 84 avèk Liverpool. Ebyen Zimbabwe pat rele Zimbabwe, yo te rele la Rhodesie du Sud. Te gen gwo pwoblèm nan peyi sa. Ebyen avèk endepandans Zimbabwe an 80, avèk Robert Mugabe ki pèmèt peyi sa li menm li pran endepandans, ebyen lè w pran nèg tankou Bruce Gobulor, Bruce Gobulor se te anbasadè l te ye nan peyi Zimbabwe. M kapab konnen tankou John Akibua, lè Idi Amin Dada fè koudeta sou Milton Oboute an 1969, twa zan apre gen je olenpik an Almay, ebyen John Akibua ranpòte meday olenpik. Sa vle di, sou le plan sosyetal, gen yon imaj e e ke lè w pratike spò, lè leta, lè sektè prive a li menm li enjekte lajan nan zafè spò, gen yon imaj sosyetal ke petèt ou pa t ap genyen si se lajan sa w te pran ou te bay lage l nan chimè. Dayè nou wè sitiyasyon jodi an la an Ayiti. Sa vle di nou plis pale de, yo plis pale de kidnaping ke pale de espò vrèman. Paske se li menm ki twal de fon aktyalite an, y ap kidnape moun. Pa kont, si menm volonte sa, menm sousi sa te genyen pou enjekte lajan nan la jenès, se si sou le plan sosyetal li t ap li t ap yon yon gwos rantabilite pou peyi a. Non sèlman sou le plan ekonomik, nou kapab wè l avèk Brezil, modèl Brezil la e sou le plan sosyetal Jan nou kab pa konstwi de nouvo sitwayen a pati de a pati de envestisman dan la jenès. M pral ban w egzanp bèl zen. Genyen Mike Tyson ki se pi jèn boksè k chanpyon du mond se te le 22 novanm 86 e Las Vegas li te bat Trevor Berbick. Mike Tyson te nan delekans jivenil e lè yo wè Mike Tyson yo mete l nan mezon koreksyonèl paske l t ap fè dezòd. E vwala gen Cus D'Amato ki te pèmèt yon nèg tankou Floyd Patterson an 1956 ranpòte chanpyona di mond bòks pwa lou. E lè misye te yon Tyson, misye di Tyson ou gen anpil talan si ou kapab mete pulsyon k ap degaje lakay ou an e nan objektif pou w kapab vin yon gwo boksè ou kapab fè l ou jis bezwen se gras disiplin. E Cus D'Amato mouri an novanm 85, malerezman l pa wè Tyson k ap chanpyon le 22 novanm 86. Ebyen se pou m montre w ke jodi an la premye bagay la ki pou genyen se ide an dabò. Ide a kiyès ki pou vin avè l? Se moun. Se moun. Eske peyi an jodi an la gen gen yon pwoblèm gen yon pwoblèm sistematik pou di ke pa gen ide? Mwen kwè ke gen yon pakèt jèn la ki gen anpil ide.

pou pèmèt ke spò nan li menm li devlope. Ou kwè ke tout aksyon wap pale la, wap pale de resous imèn, li pa lòt bagay ke ide, ide epi pèmèt a dè pèsonalite kalifye rantre nan dè pòs kle, dè pòs pou yo kapab deside pou avni yon jenès la. Paske li pa lòt bagay. Paske jodi an la, ke se swa ou pran an Frans, m pral ba w egzanp byen senp. La Frans te gen yon pwoblèm sistematik epi nèg yo etidye ki pwoblèm ki gen. La Frans fin fè an demi final koup di mond 58, aprè sa la Frans gen difikilte. Ebyen gen yon mesye k rele Jòj Boulòy ke yo entronize kòm direktè spòtif nan peyi la Frans an 72, epi misye òdone avèk chak klèb yo pou yo gen sant de fòmasyon. Ebyen chak klèb ki gen sant de fòmasyon, la Frans te gen yon gwo pwoblèm e nan peryòd sa, e pa la suit Sen Etyèn fè final Lig dè Chanpyon 76. La Frans patisipe nan koup di mond 78. La Frans fè demi final koup di mond 82. La Frans ranpòte e e koup deròp 84. La Frans fè demi final koup di mond 86. Sa vle di se ide pran moun nan ou mete l dan dè pòs enpòtan pou pèmèt ke moun sa li menm atravè ide l san ke ou pa eseye dyabolize l, san ke ou pa di moun nan sa pou l fè, pandan se tan sa k nan tèt li an, se pa sa k nan tèt ou, m sot pran egzanp Lafrans lan, m te kapab pran tan dout lòt egzanp tou ki genyen nan spò a, e se vre nou te nou te nan yon peryòd diktatoryal, men an n sonje enplikasyon yon nèg tankou Franswa e Jan Klod, e lè Divalye, Franswa pran pouvwa an 57, te gen yon anvi sistematik pou pèmèt ke Ayiti li menm al nan koupdimond. E malerezman 74 misye te gentan mouri, m ap pale de François. Men ann sonje Ayiti ki elimine de justès fas ekip Salvador lan, François Duvalier te voye tout jwè yo ale nan peyi Meksik pou al viv koup di mond lan. Sa vle di pou yo fè eksperyans lan dabò. E misye mouri an 71, 3 zan aprè Ayiti al patisipe nan koup di mond lan se te pat se pat avèk François se te avèk Jean Claude pitit li. Donk se montre nou se pwojè dirab, se se moun yo Se chwazi meyè moun yo, ba yo tout libète yo pou yo kapab eksprime yo e lè sa a n ap kapab gen tout aksyon ke nou bezwen an paske mwen kwè ke gen resous an Ayiti se mete ou pa mete yo nan dè kondisyon adekwat pou yo kapab eksprime sa yo genyen pou peyi a. E nou pral fini, nou gen yon dènye kesyon sou kesyon espò, devlopman dirab an Ayiti. Apre sa n ap gen twa kesyon pèsonèl ke w ap reponn tou. Eske se gouvènman oubyen eske se leta ki pou jwe yon wòl ekstrèmeman enpòtan pou vin devlopman dirab an Ayiti oubyen eske se la famiy ke w ap pale a? Paske jodi a paran yo, yo pa vle timoun yo pratike yon disiplin spòtif. Paske yo pa wè.
Paske pa gen ekonomikman, wi, yo pa wè. Yo pa wè rentabilite. Rentabilite. Ki se tout yon pakej. Wi, kounya. Pakej la se leta. Pakijan se ou menm ki nan kominote pa w e ki wout w ap trase, ki sa w ap fè, ki an tèm de ki pyè w ap poze pou pèmèt ke ou menm ou vin yon yon ajan de devlopman. Paske ajan de devlopman an pa fòseman se yon senatè, se yon depite. Ajan de devlopman se ou menm, se ki konpòteman ou gen nan kominote pa w la. Sa ekstrèmman enpòtan. Jodi an la si w ap mache. epi ou gen yon sachè dlo ou jete l ou pa ka ap vin w ap vin konseye m pou w chanje ou menm dabò fòk ou kòmanse panse a chanje mwen kwè ke se tout yon pakej se lafami se leta se sektè prive an de pèsonalite ki konsène paske tout peyi ki devlope espò lafami edikasyon Se kle. Se 3 faktè ekstrèmman enpòtan. 3 kesyon pèsonèl, Si yo ta minis spò demen maten, kòman w t ap brase spò la ansanm avèk jenès pou yon devlopman dirab ann Ayiti? Se yon trè bèl kesyon. E mwen kwè ke m ta pral rantre dirèkteman an kontak avèk minis edikasyon nasyonal la e pou m di ke nan kanpay de pwomosyon, pou le devlopman di spò, ebyen ministè edikasyon nasyonal li gen yon wòl enpòtan. Paske lè w di ministè di spò, di spò ou wè, ou wè spò, ou wè jenès, ou wè aksyon sivik. Gen 3 bagay ki enpòtan anndan ministè sa. Ou wè jenès, jenès lan se avni an. Ou wè aksyon sivik, modèl de konpòteman ou dwe genyen. Ou wè spò la an swa ki kapab yon faktè ekonomik rantab. Epi koneksyon avèk ministè edikasyon nasyonal paske spò pa mache san sa. Epi fonksyone avèk tout enstans ki nòmalman te kapab pèmèt ke m avanse. Mwen kwè ke ministè edikasyon nasyonal, bon, byen ke pa gen yon ministè fanmi an Ayiti, men fanmi, Edikasyon se de faktè mwen menm pèsonèlman m ta pral pwize pou m kapab jwenn sa m bezwen nan espò a kòm minis dè spò, si m ta minis dè spò. De 1925 a jodi an, nou gen 96 an, e 2025 pral fè nou 100 tan, sa vle di yon syèk, depi ke n ap tonbe leve ansanm avèk foutbòl ann Ayiti. Sa fè m pran 1925, m vle pale de seleksyon nasyonal. a lepòk. E n ap tonbe leve, nou poko konnen yon grenn siksè ansanm avèk foutbòl la an Ayiti. Si w ta gen pouvwa, èske ou menm ou pa t ap chanje de disiplin espòtif? Paske si n ap gade de Sendomeng, ou pa ka pale de bezbòl, ou pa pale de Repiblik Dominikèn. Gen anpil lòt kote, Afrikdisid, ou pa ka pale de rigbi, ou pa pale de Afrikdisid. Eske nou pa ta chanje de disiplin spòtiv swa nou kenbe a baskèt la, oubyen a taekwondo, oubyen avèk krikèt ke moun pratike an Ayiti? M pa kwè se sa ki pral fè ke yo fè siksè. E premye bagay la m te di w se yon kesyon ide. Kòman m pral, kòman m pral ensere ann di krikèt si sosyete m nan se foutbòl ke l konsome? Kòman m pral ensere baskèt? Si sosyete m nan se foutbòl ke l konsome. Jodi an la, konbyen spò ki yo ye ki, ki an tèm de valè moun plis pratike? Se volebòl, se foutbòl, se baskètbòl, se tenis. M pa kwè se chanje disiplin spòtiv. ki pral pèmèt ke ou fè siksè. Non, se pa, se pa sa. Replik Dominikèn, pandan ou wè li nan, ou wè li nan bezbòl, gen lòt disiplin espòtiv ke l gen meday olenpik. Se pa bezbòl Replik Dominikèn gen e, e, e olenpik. Li gen plizyè. Repiblik Dominikèn se youn nan peyi nan Karayib la ki gen plis medal Olenpik. Kiba pa egzanp, Kiba se pa foutbòl, men yo pratike foutbòl. Mentnan se se trè selektif an fonksyon de reyalite a. Ou gen di goud, ou pa eseye depanse nèf goud nan uit disiplin. Disiplin ou wè ki gen plis aderan an, ou wè ki gen plis anvi an, de pratike. wè jèn yo se li menm li manifeste dezi pou l pratike, m ap enjekte plis lajan ladan l. Foutbòl, si se li menm ke jèn yo li menm plis pratike, mwen sere li. Baskètbòl, menm kad figi lan se lakonpanye avèk foutbòl lan, mwen sere li. Jodi an la, an n pa bay tèt nou manti, tèren ki plis aksesib pou moun pratike yon disiplin spòtif se baskètbòl, se foutbòl. Mentnan. Tèren ki plis aksesib sa se 1. Dezyèm bagay, li parèt sistematikman ke jwèn nan li menm se baskètbòl a foutbòl ke l renmen an Ayiti. Mentnan, m pa kapab di w jou nan demen pou mwen retire sa yo pou m al dèyè yon disiplin spòtiv endividyèl, men m prefere disiplin spòtiv mwen wè ke jèn yo gen plis aptitid, yo plis renmen an, mwen mete plis lajan ladan l. Pandan lòt yo, m p ap neglije yo. Paske nòmalman, Lòt bon peyi tankou Jamayik se te krikèt. Jodi an la spò wa yo la se atletis. Men ann pa bay tèt nou manti. Jamayik sot fè 2 final e gòl kòt. Foutbòl la yo pa kenbe yo pa yo pa lage l tou non. Mentnan, jodi an la, lè w pran atletism lan ki se yon spò ki ap mennen, ebyen ann pa bay tèt nou manti, yo di bon, kòm foutbòl lan li pèmèt nou fè mondyal 98, li pèmèt nou fè 2 final gòl kòt, ebyen, Se football nan avek atletism lan wi paske atletism ap pemet nou gen. Sa vle di ke yap fon travay an amon e an aval. Byen sur, sa vle di ou ou fè dyagnostik, ou analize, ou trè selektif an fonksyon de sa ou wè ke piblik lan li menm li renmen, epi sa piblik lan renmen, sa la dule a epi ou enjekte lajan pandan nou ou pa kapab neglije lòt disiplin espòtif yo tou. Paske nòmalman on timoun gen dwa leve li di li menm Estefi Graf li renmen, li leve la di se Monica Celeste li renmen, li leve la se Serena. fò l jwenn yon tèren tenis pou l jwe. Si e Federer yo menm fò l jwenn yon tèren yon tèren tenis pou pou l jwe. Sa di sa ou dwe bay timoun nan tout latitid pou l chwazi disiplin spòtiv li pandan lè w analize ou wè gen plis disiplin spòtiv epi ou di tèt ou e kote ki gen plis lan se la m ap enjekte plis. Yon dènye mo a tout aktè espò yo an Ayiti. Yon dènye mo avèk tout aktè espò yo paske pa janm reta lwen de dènye mo. Mwen kwè ke tèt ansanm se mo kle a ki kapab pèmèt ke nou sòti kote nou ye a. Pa sèlman nan espò. Li kapab ekonomi, li kapab politik, li kapab lòt domèn. Mwen kwè ke se tèt ansanm e eseye pran yon priz de konsyans pou nou wè ke peyi sa gen talan, peyi sa gen valè, si nou ede yo mwen kwè ke gen anpil bagay pozitiv ke nou kapab fè nan peyi a. Mèsi a ou menm ki t ap swiv emisyon sila. Kanta nou menm nou pliye bagaj nou, n ap kwaze nan lòt emisyon parèy. Jodi a nou te gen ansanm avèk nou jounalis espòtif Kimberly Pierre kote ke nou t ap pale ki wòl espò kapab jwe nan devlopman dirab an Ayiti. Moun ki ta wè la se Jason avèk Denison e dèyè kamera a moun ki tap asire manèv teknik yo se Jean Bernard Prévil. Babay tout moun, ann sere lamen, gade lapè, nap kwaze nan lòt episode pa nou. Mèsi.